Bonjou bonswa sa pral depann lè w pral gade ti videyo sa byenvini sou chanèl paw la ki se zoe gen team reyèl vin tande tou de bòy kap pale de Rutshelle Zo ou konnen nòmalman Sa nap vle di m pa renmen lè w di m map se mwen m avè w paske lè m avè w ou konnen ou son moun bròdè ou toujou bezwen mwen menm jan mwen menm mwen trè bezwen w
Nap fè bèl bagay epi moun yo apresye sa nap fè la, jan nap fèl la e nou fèl pratikman trè diferan epi yo moun yo kontan tande nou, yo kontan gade nou paske gen son gen imaj. Gon moun ki mande ki dènye fwa w pale a Wendy? M pale a Wendy depi an 2019 oubyen non 2020 nan 2021? Kòmansman 2020, yeah.
Ok. But sa m fè pati pote m gen pwoblèm so. Nan ki depatman? Ok, di moun yo, di moun yo ki dènye fwa m wè w ki kote l te ye. Dènye fwa m wè w mwen w Montréal. Sa remonte a konbyen, konbyen ane? Dezan. E depi konbyen tan nou pa pale kole kole kole kole, dezan, sa e di, èske m gen pwoblèm avè w? Èske m bat ou zanmi w? Yeah, yeah. Epi, tankou m toujou di sa, mwen wè zanmi m yo, tou dabò m toujou di l tout tan, m pa rele moun nan telefòn si m pa bezwen w, e m ekspèk ou fè de menm tou. Pa rele m si w pa bezwen m. Epi mwen, to be honest with you bro, m pa pral ba n manti menn, bagay ke Bifrens di avè m nan, e Jan 12 k envante l. M pa pral ba tèt non, e Jan 12 k envante l. Jan 12. Kòman Jan 12 envante l la? Epi ki. Oh, m pral esplike w.
Wendy unfollow m. M ekri frèm, mwen di bro pou yon follow me misye di nan moman an li bezwen yon ti konsantrasyon li pral pran yon poz misye di l unfollow tout moun nèt kounya la m di misye ah nòmalman e granmoun nou ye m ap unfollow tou misye di pa gen pwoblèm degaje m m unfollow misye Jam 12 filme li screen kote m unfollow misye al poste
ok.

Wendy dim yo e sa fe neg yo tou ap derespekte m pa pran nan ti bagay ti masisi sa yo non. E kounya la kiyès ki kouri foure kòl anba Wendy pou krazem pandan l te fin krazem nan istwa Rutshelle la se misye ki te lage voice note lan deyò paske l tap file Rutshelle.
Ann kite sa la. Non non non non ou menm se moun chwazi pale. Se mwen k chwazi pale. Pou moun kap plede dim gen pwoblèm a Wendy yo, ki pwoblèm pou m gen a Wendy? Eksplike m. Mwen menm pou kòm son pwoblèm. E trouble boy mwen rele e. Kòmsi nou pran san nou menm, nou pran san n pou n detwi menm, nou pran san n, nou renmen sa. E avantaj mwen genyen kontantman m a lanmou m tèlman bon, Kòmsi m tèlman gen tan pou m renmen moun e kòmsi m gen venkè e sa k fè Bondje ban m fòs ak kouraj pou tout sa m ap fè m toujou venkè nou fèk kare fèk kare wè m la e m ap toujou le a fè m konfyans Jàn 12 Jàn 12 m pran responsablite m m pa t vle pale de ou but Jàn 12 ki krivay sa E Wendy te pale menm. E ou menm Kemal nan bay ti manti sou sèl ou. Sak fè ou tou ap derespekte ou. Jean Douce did that.
Janm bay vwa tout moun wè li kaka. Yeah, yeah, I can.
Yo, an tou ka m kite sa mache. Panse ke. Mwen pa vle pale sou sa. But mwen menm fòm tou eksplike moun sa. Kom si yo. Mwen pa renmen pale. Sak fè m pa renmen pale. Pase pale la gon grenn bagay.

M ekri misye, m di misye, yo sa k gen la? Misye di m poze, m di misye, you know what, 2015 pa 2019. Misye di m kòman sa, son menas, m di misye, pran l jan w vle.
Antouka, antouka, antouka, antouka, bon pou m tounen, pase yon nan pa m konnen avèk Wendy ki enteresan se ke misye kanpe sou pozisyon l, misye pa stil nèg k ap ba w Kòm si fo vizaj di jan M raple misye t ap ban m istwa ki konpayi sa t rele l pou di y ap ba li k ap ba li entènèt pou l fè piblisite pou li misye di non m pa gen m pa epann entènèt. Wala, se sa m ap di w. Moun yo pa konn amitye, yo pa konn on tyè de amitye ma Wendy. Pann kawotchou Wendy a nenpòt ki lè a, sof mwen k ret pre l, mwen l ap rele pou yo minimize m konn sa yo di Wendy pa pran viza li mennen m anbasad yo di yo p ap ban mwen l pou yo mete m konsa I not like that. M gen pèsonalite, m gen karaktè, mwen pa konsa. Tande Wendy pa pran viza pou tèt mwen menm. I'm not like that. M pa konsa, m pap janm konsa. Un homme reste un homme jusqu'à ce qu'il perd ses deux testicules pa m yo toujou la piti. E m pap janm ba gason la.
Enbesil. Enbesil. Yo, mse, yo kon nan moun ne kom si yo, kom si mse, mse, pou de ti mbot, sa m gen, gen ba an gen m di nou, nou fè ase, nou wè m toujou la, e m ap toujou la raz. Mwen pa la kou, chon ti wè jan nou. Mwen pa la kou, chon ti wè jan nou. Mwen pa la kou, chon ti wè jan nou. Mwen pa la kou, chon ti wè jan nou. Ou se youn nan nèg m konnen ki pi rezilyan. Pase wap pale de Jan 12 men yon pakèt moun eseye detwi w bro. Yon pakèt. E se si detwi w kòmansman. Non, kòm ou vin avèk kesyon ke m pou m montre w ke se misye ki kreye l e m eksplike w nwa su blan ke kòman misye kreye l la. Ou pa eksplike w ki lòt bagay misye fè ankò? E'l di bayon falou la fin fèt wi, m jwe nap map jwe menm kot a Wendy. So lè map desann stage a m pa wè Wendy, Wendy rale tèt mwen, nèg kap banm sekirite a ralem li voyem nan bra Wendy, Wendy pranm nan bral li banm lanmen. Konn sa misye fè, misye poste kote Wendy ap ralem nan an slow mo, Li pouse l. Al di men m fin jwe moun sa ap monte. M ap desann. A moun pa m k ap kouri dèyè moun sa ap monte a moun pa l k ap kouri dèyè l. Al di yo son bagay yo yo fè nou konsa an Ayiti yo fè nou.
Kòmsi yo fè nou pou n pa renmen lè de moun renmen yon lòt oubyen lè de moun apresye yon lòt a jis valè. Nou just pa renmen sa ditou. E kòmsi Wap jwenn yon dènye intrus ki soti de nulle part epi ki di ok ay bal kraze sa. Nou pa konn lè map vibe a zanmi m, nou pa konn sak rive m, nou pa konn sak rive nèg la, poukisa l pran pozisyon sa a? Yo, nou just lonje dwèt sou premye moun, trouble boy, malfektè, trouble boy. What? Come on, ann kite sa menn, twòp bèl enèji menn, pa gen tankou sa. Yeah menn. Mwen ta konn mande w ki rezon Jean Louis ta gen ki dèyè, ki motive l pou sa bro? Eske w te fè misyon bagay tou? Men nòmalman pou m ta fè misyon bagay fò son moun m ta abitye koutwaye RD. Se pa kòm son moun mwen konn mwen koutwaye souvan. Son moun mwen konnen ki egziste m bay respè l, li ban m respè l. Son moun k antre sou mwen, ki poze m kesyon lè l bezwen yon bagay, ki tcheke m. Konprann sa m di w lan? Kòmsi nèg yo just kòmsi hey, yo fò yo jwenn yon bagay pou yo kraze m or blaze m.
Yap, yap, yap. Antouka, mwen mwen m speechless paske m pat m pat vle rantre nan dosye sa a. Non, se chwa pa m. Mwen menm ki fè chwa sa a sè a. Mwen menm ki fè l. Pase moun toujou ap bay, oh, ye, fò n remake tou, fò n pran san nou lè poze kesyon moun di, oh, why kòmsi tout moun nèt e msi, why poukisa tout moun lè yo bezwen atake, tankou Franco Love monchè, c'est pas un homme, Franco Love fè m yon dènye bagay menn. Misye ekri m, misye mande m pou m patisipe nan yon live avè l. M di misye, you know what, nan moman m tèlman entènèt la moun yo ap kòmsi gen de bagay menm si m fè l menm si m pa fè l yo kreye yon tenten sou mwen, m di bro m pa ka fè live la avè w menm. Misye di m li konprann mwen. E m di misye salye ti ka pou mwen an palan de pitit misye a. E yo imajine w Franco Love s on nèg lè m wè m ba l bèl love. Epi pa gen, kòmsi pa gen afè bay a mwatye a misye lè m kwaze a Franco Love. Epi ou konn sa misye fè? Misye di fran, misye di fantom konsa, m di karyè m, m gen twòp karyè pou m vin nan show l la. Konsa. Kounye a la, m ta, m kòmsi sa m ta renmen poze tèt mwen kesyon, poukisa, sa k pase nan tèt li? Kounye a la menm m oblije screenshot sa misye te di m nan menn. M ap mande. And il a le culot li ekri m ankò une fois menn. Yo franchman menn defwa yo nou ka just rete nou pa renmen moun.